Benè, Dosye Edikasyon Egzamen Ofisyèl Ane Akademik 2023, 2024 Plis pase 122 kandida te reponn prezan nan sant degzamen Lise Julien Raymond nan komin Benè. Kandida sa yo ki te konpoze nan seri svp, SMT ak. Pami efektif kandida ki te reponn prezan nan sant lan, genyen 3 ki sòti nan lòt depateman ki vin konpoze anndan komin Benè nan lise Julien Raymond.

nan plizyè matyè kote ke yo pat gen ase de tan pou yo te konpoze. Envite w swiv yon ekstrè ak kèk elèv yo menm ki jije ke yo pa jwenn ase de tan pou yo kapab sibi egzamen an. Reyèlman, nou sibi 2 abi nan sant egzamen. E, non pa m se Léon Jean Ridley kòm mwen te di w deja, mwen fè seri SMP. Donk, e, nan seri SMP a, e, nan premye jou lè n t ap fè chimi an, e, nan lè yo te bay lan, lè yo sone pou yo ranmase fèy pou SES, Donk nou viktim, viktim nou viktim nan, siveyan yo tou ranmase fèy SMP e apre sa yo vin di ranmase pou SMP a, donk la se premye viktim nou viktim paske lè SMP a potko rive donk enspektè Silviyis di donk piske yo te ranmase fèy, yo gentan ranmase fèy la yo pa ka remèt nou li donk nou tou pèdi e rès kesyon nou potko fè yo pandan se tan lè a potko rive. E dezyèm aksyon E dezyèm aksyon ke nou sibi ankò Sou biyoloji svp ankò Yo bay 3 zèd tan Yo bay 3 zèd tan sou pou fè la Alòske yo fè n fè 1 èd tan edmi E nan e lè n revandike svp a di nou O wi se nan orè ministè a bay sa soti Alòske nan nan nan nan sou tèt fè lan Direktè lekòl lan e ki se direktè syèj lan l pase l ban nou 3 zè Alòske Ki sou inèdtan ret inèdtan edmi yo gentan ranmase tout peny nan men nou. La a nou pa gentan fin fè tout sa n te dwe fè. Donk se deja yon erè enspektè a di nou ki soti depi bò kote direksyon depatmantal. Nou pa responsab de sa. Sètadi nou sibi 2 erè la a. Non sèlman nan seri svt an, nan matyè svt an nou pèdi la a, avèk sou chimi an ankò. Donk yo fè nou 2 abi. M ta renmen. an tèt yo pran sa kòm responsabilite pou nou paske nou pa tap janm chwazi pèdi pwen an. Lè direktè a di nou, lè enspektè a di nou konsa ke fòk sa n pèdi an nou pèdi l nèt donk sa pa fè nou mal paske rezilta yo lè yo katastwofik yo pap fè nou byen e nou menm kòm elèv lise se san pou san nou kanpe pou n bay. Donk de tout fason fòk anlè yo ta panse pou nou swa nan koreksyon fè yo paske erè an pa depann de nou lè an pa depann de nou tou sa depann de enspektè a paske se li menm ki pat ban nou bon lè a se li. Avek avek nou pa konn koman yo kapab aranje sa pou nou. Non pam se Enard Ronaldinho sou le non de Dime pou Dayiti e nou soti Jakson nou soti nan lekol le gran kolèj de frè Lwisi a Achoumen e gen youn nan jou yo e kondisyon yo pat fin reyini e nan staf lan ki tap dirije swa lan e espektè e pi sipèvizè direktè e ba yo pat fin ale byen pat te gon mezantant e antre yo. e paske gen youn nan jou yo kote e yo te ba nou yon egzamen e yo mansyone yon lè e lè ki mansyone nan tèt fèy la e tou se menm lè a yo vin ekri pou nou e sou tablo kote yo di nou nap pase 3 zètan nan egzamen sa e pi answit nan ti tan aprè E nou pral tande nan mwens ke 2 zè tan nou pral tande yo sone yo di e lè rive yo ranmase egzamen. E sa pat fè nou byen paske se vre e nou te ka si yo te di nou se 2 zè tan nou te ka fè efò nou pou nou te rezoud egzamyen nan 2 zè tan men e pou lapenn yo di nou 3 zè tan e gen bagay nou oblije al rekopye yo sou mizonè paske se sa yo se sa konsign nan di nou oblije e pa fo nou oblije al rekopye tout men genyen nou pa ta oblije al kopye yo nou tap fè sa ki nou kapab epi lè lè a te rive epi sa n fè a nou.

Preske 1 è de tan edmi. Mikerland Dumas, yo ka rele Mike, mwen soti senkyèm seksyon Belotès. Fè kòmsi yo mete nou sou presyon anndan menm atravè direksyon an pase ke moun yo te ka kòmsi amelyore bagay yo pou yo ta fè kèk fòmasyon pou siveyan pwochèn fwa lè y ap siveye elèv yo pou yo pa twò presipite sou yo paske timoun yo yon ti jan sou strès sa fè timoun yo pa ka byen konpoze jan yo ta konpoze a.
Mwen se yon elèv nan enstitisyon miks kretyèn inifye de Bigo. Donk mwen te chwazi seri SLB. E se pa te yon trè gran difikilte non. Men sof ke te gen yon sèl egzamen e peryòd lan, mwen kab di dire an, li te parèt yon ti jan kout pa rapò avèk. E retranskripsyon nou te sipoze fè. Paske nou te sipoze retranskri tout kesyon yo. Donk, e vi avèk tan pou nou retransmèt kesyon yo apre sa pou nou reponn yo. Donk, tan an te vin parèt twò kout nan men nou. E se youn nan rezon ki te fè. Te gen kèk ti plenyen pa rapò avèk lòt timoun yo. Men se pa t trè grand chose m te kab di ki te kapab grav a yon sèten nivo e egzajere.
Abjazz Guichard Raphaël Pétion, M soti nan lekòl Lycée Jean Marizot. Alò, egzamen ofisyèl leta, sitou nan klas tèminal, e se souvan yon trè bèl tchalennj, epi se yon eprèv mitik. Eprèv mitik nan ki sans? Sa vle di, souvan fasad egzamen an. epi suivan kontni yo lè ou pral gen pou mete a leprèv tout sa ou te aprann e alò ki diferan de lè m tap fè nevyèm m santi te gen plis konpreyansyon te gen plis konpreyansyon nan ki sans E yo te plisoumen bay konpasyon avèk timoun nevyèm yo parapò avèk elèv filo yo. E kòmsi yo mete yon presyon sou elèv filo yo nan eprèv sa a. Kòman li ye? Olye m panse egzamen leta t ap yon egzamen de pasaj, li plis pase pou yon konkou. Pase yo konometre l yon fason, sa konn rive sou fèy yo, yo mete yon lèt, epitou responsab egzamen yo bay lè pa yo. Alò nan ka sa a, nou te santi n fatige yon pe, wi, trè fatige.

Antre tan ki kwonometre nan orè yo pou egzamen yo e tan ki figire sou fèy de tèks yo. Il arive dè fwa ke tan ki alwe a egzamen an diferan nan orè a e nan fèy de tèks la. Depi prè de 5 e 6 an, nou te drese. Doleyans sa bay o nivo santral, poko gen repons ki pwodwi sou li. Nou espere ke avan lontan ap gen repons ki pwodwi. Sepandan, nan ka egzamen svt patikulyèman, te genyen yon tèks egzamen ki te mansyone 3 zè, alò ke sou. Orè la te mansyone 2 zè e ke nou te adopte 2 zè de tan. Donk, pa la swit, pou amonize sou kesyon an, nou te deside bay maksimòm lè ke se swa maksimòm lè sa te figire nan orè a oubyen ke l te figire nan tèks la. Donk pou palye a sitiyasyon sa, an atandan ke o nivo santral yo amonize lè ki nan tèks yo avèk lè ki nan orèl yo. Sosi di, pou lè kat konpozisyon restant, apati de avanyè a, Nou te redistribye yon swasantèn de minit pou laseri SMP e laseri SES. Nou redistribye yon swasantèn de minit. Men an reyalite, se an fonksyon de konsensis nou jwenn nan, men se selon orè a, se te sèlman 2 zè de tan. Donk ou kapab wè orè la e lè ou pase nan.